Bonswa bonswa kòman nou ye kòman nou ye se Jess ki tounen avèk yon nouvèl videyo kote map gade yon bagay kap sikile sou Facebook anpil moun ap pale de li anpil moun ap jaze de li pa egzanp se istwa yon mesye petèt ki twonpe madanm ni Madanm nan dil konsa map kenbew kanmenm semèn nan pa fini map kenbew e vrèman misye kite yo kenbel epi madanm nan filme misye lagel sou Facebook lagel sou rezo sosyo yo pou avili misye ap joure misye tankou ou menm madanm ki fè sa eske ou pa gen entansyon pou tounen ansanm avèk mariw. M ta renmen poze fi a kesyon. Ok, ou marye a mariw, wap viv avèk li, imajine w menm si w ta gen yon lòt moun, petèt m panse misye pat gen pitit avèw, se sak fè ou ka reyaji konsa. Ou menm medam kap gade videyo sa se pa yon bon egzanp. Se pa, pou mwen se pa yon bon egzanp. Ou te avèk yon moun, moun nan petèt lèl te vin koz avèw li te kite lòt moun nan, se li te kite. lòt relasyon an poul vin jwenn ou se nan men yon lòt moun li te ye imajine w si lòt moun nan fèl konsa te fèl menm jan w fèl la kijan l tap santil ki e ou menm kijan w tap santi w ansanm avè li m panse ke medam bagay sa yo kòmanse dwe sispann mwen pa fin renmen l e m te renmen reyaksyon mesye a tou magre tout sa fi a tap fè filme li bon li te trè rete trè janti li pat janm di anyen magre fi a tap dil anpakèt bagay. Bon m te felisite misye l pat nan voye kou petèt m pa konn si se paske li te wè fi a filme li an dirèk men medam m panse se pa yon bon reyaksyon ok se pa yon bon reyaksyon pou n ap fè mesye yo sa pou n ap fè mesye yo sa ou ka toujou gen mari w ki twonpe w epi si se marye nou te marye m pa konn si se marye yo te marye oubyen si se plase yo te plase Men, sa m te konnen, n ap viv antanke madanm a mari nan kay. Si mari w ta twonpe w, petèt. S, E ou menm tou, pandansetan w ap di sa, kiyès ki di w te fidèl ansanm avè l a san pou san? Kiyès ki di w pa t konn gen yon moun nan travay la, kote w ye a, k ap kase ti bwa nan zòrèy ou? Ou te ka fè dyalòg avè l. Ou te ka pale avè l. Ou te ka di l, An nou pale. Dèfwa tou, lè moun nan, lè w ap pale a moun nan, pale a moun nan, di moun nan sesi, di moun nan sela, l pa janm tande w, kite l. Kitel, mwen menm m toujou pou de moun ki mete tèt ansanm kap viv ok de moun yo mete tèt ansanm yap viv antanke madanm avèk mari yap viv yonn renmen lòt yonn gen respè pou lòt yonn tankou pa egzanp mariw level al nan travay Lal nan travay ou pa bezwen ap doute di se sesi kay fanm li ye se la non imajine w se oul chwazil marye avew se oul te chwazil met bag nan dwèt se oul chwazil diw li renmen w li mete w nan kay ou se madanm ni e se lal leve l domi chak jou ok se lal domi ansanm avèw lal leve ansanm avèw ki vle di li chwaziw Medam se nou menm ki pou mete fanm nan fanm nou, se nou menm ki pou mete gason nan gason nou pou nou kenbe mari nou. Pou nou kenbe mari nou pou nou pa kite lòt medam yo, lòt limenna deyò yo. Imajine w, lè mari w soti, l ap kwaze yon seri de medam, yo santi bon konki. Medam yo byen chè, medam yo sesi, medam yo sela. Medam yo bèl, yo abiye konpan, epi li menm konn antre lakay li a. Lè ou gade, li jwenn ou, a. Ki pa ba l gou. Lè sa a, w ap wè l vin lakay la, li pran telefòn li, li moute sou Facebook. Li moute sou YouTube, l ap mate medam ki sou Facebook yo. Tanzantan ou tande l ka voye yon ti foto ba li, yon ti tonton yo ba li, cheri cute. Ou menm ou la, wè sa w tande a se chodyè w ap lave, Bondye vivan, Bondye, w ap lave nan kay toujou bak, mete men mari w ladan l. Nenpòt aktivite, vire l vini, li vini, depi w fin lage manje a nan men l li manje w pa bezwen konnen, ou pa fè ji ba li, ou pa fè anyen pou li oubyen bay yon tou nan frijidè a, konn di w tèl bagay, ou pa ka fè tèl bagay e sesi. Medam vi sa yo pa bon ok. Medam vi sa yo pa bon m swete nou chanje yo e nou menm tou mesye m fè video sa pou medam yo pou di medam yo konsa li lè li tan pou nou chanje bagay yo ok li lè li tan pou nou chanje bagay yo. Fok nou chanje tout bagay mwen menm mwen vle 2021 an komanse bati sou lanmou yonn renmen lot yonn aksepte lot ak tout defo l tout kalite lem di defo m toujou presize lem di defo moun nan paka oblije ap kenbe w chak jou ou tande si w gen madanm ou gen 4 an avek madanm ou gen yon neg ki gen 3 zan avel gen yonn ki gen 2 zan avel gen yonn ki gen 1 nan gen yonn ki gen 6 mwa el fek reponn yon lot. Se menm jan avèk mariw tou gendwa gen mariw se menm teknik lan lè sa se pa mariw ok se pa mariw li se mari nou depi se yon moun konsa ou wè ou gen nan menw vire tounen li pa respekte vizaj ou li baw matlòt menm moun ki pa nan nivow menm moun kòmsi jete w, fè lasèt ou, mete lasèt ou kouri, epi toujou sevè ansanm avèk moun pandansetan n ap ba yo lanmou, n ap ba yo lòv, n ap fè yo santi nou renmen yo, yo tout pou nou, montre yo ke tou, cheri si w ap fè aa m ka jete w ok, m ka jete w byenke m renmen w, m pa ka viv san ou, Men selon konpòteman w map montre w ke mwen ka viv san ou paske m pat viv avè w. M pat fèt avè w ok. M pat fèt avè w, se kontre m kontre avè w nou mete vi nou ansanm pou nou fè yon vi, men depi wap voye a a cheri, map di w rest in peace, map di w babay, map di w orevwa, Paske gen yon lòt deyò a ki bezwen m, ok, ki ka viv alèz ansanm avèk mwen san li pa ban m pwoblèm. Ok, m pa fè gwo videyo kounye a, m ap di nou mèsi, ou menm ki t ap gade videyo sa a, mwen di w mèsi, toujou kontinye gade videyo nou yo, alapwochèn pou yon lòt seri videyo k ap toujou pote konsèy pou nou, kijan pou nou viv nan fwaye a, Kijan pou nou kondwi relasyon amoureuse nou merci babay a la prochèn m salye tout gason yo sou video sa.